Kman diplomatikman, m pa kwè l vle di anyen. Men pa bliye ekonomikman l vle di anpil choz. Pase ke nan minit ke n ap pale jounen jodi an, nou pa konnen ke sa PM nèg di fè egzakteman vin fè. Men pa bliye ke li ta dwe reyini di stè enpòtan nan vi nasyonal la k ap viv sitou Chili. Donk tankou nou menm ki se jisteman ki fè pati de yon yon koralyasyon. donk sistèm etidyantil, donk li ta dwe chita avèk nou, li ta dwe chita avèk lòt sektè ki nan zòn nan. Men pliske nou konnen, yo aprann nou ke PM Ariel Henry se yon nèg ki se yon diplomat an kesyon de vann, fè negosyasyon pou depòte moun. Donk nan minit n ap pale a nou pa konn se pa siyen l vin siyen donk pou yo depòte tout ayisyen k ap viv ilegalman isi. Donk nou poko konnen e se larezon pou lakèl antanke sitwayen angaje Antanke sitwayen nou genyen sa yo rele yon moralman. Nou genyen yon angajman istorik e se la rezon pou lakèl ke nou la a devan anbasad ayisyen an pou nou di ke efektivman nou bezwen konnen sa PM Ariel vin fè nan zòn nan. Paske dezyèmman nou bezwen konnen ki lè Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis li. Paske travay PM Ariel se ankouraje donk mete dè dispozisyon nesesè jisteman pou Prezidan Jovenel jwenn jistis. Paske sa pa posib apre 8 mwa donk pou yon prezidan mouri pou l pa kapab jwenn jistis jiska mentnan nan moman ke nap pale la. Sa vle di ke si prezidan pa ka jwenn jistis m kwè ke yon lòt moun nou menm ki yon senp sitwayen ou menm nou menm ki se avoka yo nou menm ki se donk m te kapab di Diaspora lè nou al Ayiti nou pap jwenn jistis tou donk si yon bagay ta rive nou e se la rezon pou lakèl istorikman ke nou la pou nou diw ke PMARE pa gen anyen de bon ke nou kwè kel kapab pòte pou peyi a paske se se pat yon moun kite yo te vote se pa yon moun ki gon pwogram se pa yon moun ki janm bouche yon tou rat jiska nouvèl lòd ke nap pale la e se yon moun ki ta dwe ap fè la kontinite de sa Prezidan Jovenel Moïse. te fè e jiska mentnan nou jwenn ke se olye ke l ta ogmante oubyen fè la kontinite se kraze l ap kraze donk KEP kraze KEP kraze tout enstitisyon ke Jovenel Moïse te gitan mete an plas e sa k fè nou vin gen sansasyon ke pa gen anyen serye ke li vini pote pou nou sèlman detwi peyi a plis e sa k fè n ap di tout jèn yo Nou gen yon redevans. Nou gen yon redevans istorik anvè la nasyon ayisyèn. Paske timoun k ap vin demen yo pral di nou ki sa nou te fè. E se la rezon pou lakèl ke nou la a. Nou vle ke pèp la reveye yo. Menm jan pèp Chili te reveye l, ke pèp Ayisyen. Al osi. Donk mwen menm lè m aprann PM Ariel Henry. a dan peyi chili sa te vreman etone m nan se sans paske e selon la lwa e prensip konstitisyon peyi a Ariel Henry pa gen pyès lejitimite pou l ta prezan nan peyi chili premyèman li pa yon moun ke yo te vote li se yon moun ki te la depi sou manda Jovenel Moïse nou konnen manda Jovenel Moïse fini Ariel Henry pa gen pyès lejitimite pou l te kapab vin prezan o nivo Chili, men lè n tande sa a ke lè n wè nan fason yo resevwa l la tou, anpil kritik e nou menm nou fè anpil analiz sou sa tou nan emisyon n tou toujou fè, pou mwen menm, m wè vini Ariel Henry, pa vini Ariel Henry tout èt egal menm bagay, men de lòt kote m wè li afiche kote ke l ta dwe reyini avèk prezidan Repiblik Dominikèn nan ki se Luis Abinader, m gen presyon ke. gen dwa gen kèk lòt bagay pèsonèl Luis Abinader te bezwen aranje avèk li menm PM Ariel Henry, yo pwofite okazyon an pou li menm li kapab chita pale avèk wa peyi Espay lan, m gen presyon ke se sa egzakteman, paske si Ariel Henry ta vini o sen de la kominote ayisyèn, pou mwen menm, m gen presyon li ta dwe wè avèk kèk sitwayen avize kap viv andan peyi a, swa o nivo laprès, swa o nivo dè zòganizasyon andan peyi a, alò si tout fwa l vini nou pa wè laprès afiche pyès foto l nan fason l te parèt nan èpòt la, lè nou gade lòt prezidan yo ki parèt depi nan èpòt la tout lòt medya t al akeyi l e jiskounye a tou nou pa konnen èske l nan otèl l, nou pa konnen èske l ale deja. Mwen menm, nan sans sa a, etanke on sitwayen ki gen anviwon setan nan peyi Chili e m asiste konpòteman lè anpil Ayisyen ap viktim nan peyi a pa gen moun ki prè pou Pou w kapab fè revandikasyon w pase, se toujou medya a ki toujou ap fon travay avèk zong yo, avèk men yo, menm jan nou menm, plizyè lòt konfrè ap fè l. Pou mwen menm, m panse ke li lè li tan pou Ayisyen kontinye oubyen leve kanpe, mobilize yo pou yo di ke jan de moun sa yo, yo pa gen lejitimite pou yo vin reprezante nou andan peyi a. Sa son wont. Pou mwen menm, m wè son wont pre. Pou mwen menm, prezans Ariel Henry nan Chili vle di yon pakèt bagay pou nou. Petèt n ap atann avèk yon diskou petèt li gendwa bay prezidan an ki meyè pou imigran ayisyen ki ap viv nan Chili. M pa vle ayisyen kòmsi pral pwoteste kòmsi prezans Ariel Henry. Deja nou rekonèt Ariel Henry se minis Ayiti, prezans li vle di yon pakèt bagay. Okontrè m panse ayisyen ta sipoze bat bravo pou sa paske se chèf nou, se chèf peyi a li vini. E li selebre avèk prezidan an. M panse se bravo pou n ta bat, selon mwen menm. Premye obsèvasyon ke nou fè, nou konstate yon wont total kapital e gras ak prezans Ariel Henry nan peyi Chili. Nou di wont total kapital puiske nou menm nou te sou lè lye, nou wè ki jan yo resevwa prezidan tout peyi. Nou kapab site prezidan Peruvyen an, prezidan Bolivyen an, wa Espay lan, prezidan Repiblik Dominikèn lan ki se vwazen nou. Kontrèman a jan. Ariel Henry nan chili la se nan bouch moun nou tandel pa gen ankenn laprès chilyèn pa pale de sa paske yo konnen son PM defakto malerezman or jodi an nou konnen si o mwen Jovenel Moïse te rete sou pouvwa a jodi an tap gon prezidan eli e yo tap relel vin la yo tap envitel vin la yo tap bal ochan nòmalman yo pakal bay yon moun ki pat gen benediksyon pèp la ochan nou toutafè dakò se premye konsta ke nou fè. Men ekoute, se nòmal pou l konteste. Jodi an, se sèl moun ki pa gen kolòn vètebral jodi an ki pa p konteste kont tout sa k ap pase. José Sainvilus jodi an anfas tout politisyen ayisyen paske nou dakò, jodi an nou menm nan peyi Chili piske mwen gen yon emisyon k batize emisyon Jenès Viktim, nou tout viktim yon fason ou yon lòt. De lwen ou de prè nou viktim Se pa paske jodi an petèt m ap woule yon machin pou m di m pa viktim M te ka avèk fanmi m Poukisa m oblije vin la a Poukisa w oblije la a ou menm Poukisa w pa ka oblije ret ann Ayiti Nou viktim de peyi an Lè w konstate yon prezidan ki lejitimman eli anviwon soti an la pou yo pon moun yo mete l ki soti nil pa Pèp la pa ba li yon grenn benediksyon E jodi an pou w wè ke se li menm ki Optimon de zafè. Se nòmal jodi an pou l soulve, pou l soulve, e m te kapab di, e, atansyon moun, e mwen menm, e nou, fòk nou klè avèk tèt nou, nou di ke nou pa ka di Ariel Henry se youn nan moun ki konplis ou pa nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, men jodi an tout moun. Majorite rapò k sòti an Ayiti yo endekse PM nan. Donk, nou pa santi nou konfòtab avèk yon moun ki endekse, avèk yon moun ki endekse nan asasina prezidan peyi l. Nou t ap konfòtab se si PM Ariel Henry kite primati lan, li mete l a dispozisyon lajistis, se lè sa n ap santi nou konfòtab antanke Ayisyen.